Dlo. Nou souvan di dlo se lavi. Pakontre, gen anpil moun ki pa konn enpòtans dlo genyen sou sante yo. E genyen tou ki pa menm konnen kantite dlo yo ta sipoze bwè pandan yon jounen. Ebyen, n ap vini! Pa bliye ou konn prensip lan deja, se lòske w subscribe, abone avèk chanèl la, like videyo yo, anplis, pataje avèk yon lòt fanmi, yon lòt zanmi pou envite l nan fanmi Jeye Sante m nan. San pli tarde, Ann di w egzakteman ki enpòtans dlo genyen sou sante w. Èske w abone deja? M espere w abone. Si w abone, bravo! Dabò, annou fè yon ti rapèl pou ou de kisa dlo a ye. Dlo a li menm, jan nou souvan di, dlo se lavi. Se yon likid natirèl ki pa gen ni koulè, ni odè, se yon likid ki transparan, e anplis tou li fòme de oksijèn e didwojèn donk an gwo se sa ki dlo a. An nou gade ansanm avè m kèk enpòtans dlo a genyen sou òganism. Premye enpòtans dlo a genyen sou sante nou li pèmèt nou jere kantite san ke kò a bezwen pou l fonksyone. Kòman m esplike sa? San an pèmèt kèk ògàn jwenn oksijèn yo ta bezwen pou yo ta fonksyone nòmalman. Selil yo avèk ògàn yo yo absòbe oksijèn. pa entèmedyè san e yo rejte gaz karbonik pa respirasyon, pwosesis respirasyon an nou konnen l deja. Se poutèt sa li enpòtan pou nou gen yon kantite de san ki nesesè ou sifizan pou l kapab transpòte oksijèn a tout òganis lan. San an li menm li konpoze de plasma, li gen 55 pou san plasma ladan l, plasma a tou li menm li genyen 90 pou san do. Donk kounye a la, dlo a li vin reprezante 50 pousan nan san nou gen nan kò nou. Ki fè mwen kòmanse konsa pou m pale nou, se jis pou m ka montre nou ke kòman dlo a enpòtan. Ou wè, pou nou gen yon kantite san ki sifizan, dlo a li menm li kontribye nan sa. Èske nou konprann? Sa se premye enpòtans dlo a genyen sou sante nou. Dezyèm bagay dlo a fè ki ekstrèmeman enpòtan, Li pèmèt nou elimine dechè yo lòske nou pipi. Dechè sa yo elimine e atravè ren an. Nou konnen tout dechè yo menm yo pase pa ren an e ren an li menm se li menm ki pral pèmèt nou ekskrete irin nan. Kisa dlo a fè li menm? Lòske nou bwè yon kantite dlo ki sifizan, lè sa a li vin filtre ren an, li vin fè ke e dechè yo pase pi rapid. Men lòske nou pa bwè dlo, nou pa bwè kantite dlo ki enpòtan oubyen ki sifizan nou ta sipoze pran, lè sa a nou vin gen irin nou ki konsantre, ki tèlman konsantre kounye a toksin yo vin pa ka elimine, lè sa a ou konn tande anpil moun vin gen pwoblèm renal, swa ou tande yo gen kalkè, yo gen piyè k ap fòme nan irin yo, donk se yon kantite dlo ki sifizan ke nou pa konsome. Donk ou wè kòman dlo enpòtan? Sa ki enpòtan pou konnen. Pipi a li menm pou kont li, li genyen 95 pousan dlo ladan l. Donk, si ou pa bwè dlo kantite sa a li menm li pa p respekte. Lè sa a w ap wè lè w pipi, ou pipi yon ti kras pipi epi li trè konsantre li tou jòn jòn jòn jòn. Donk li enpòtan pou w bwè dlo pou pipi a li menm li ka jwenn kantite dlo sa a ki enpòtan. Twazyèm bagay dlo a fè, li pèmèt po nou toujou idrate, sa vle di po nou pa sèch, po nou toujou rete bèl lòske nou bwè dlo. Katriyèm bagay dlo a fè, li pèmèt sèvo nou toujou rete up to date, li pèmèt sèvo nou toujou anfòm, li kontwole aktivite newolojik yo, sa vle di gen anpil fonksyon sèvo a genyen, donk se dlo ki pèmèt nou kapab fè anpil bagay, tankou ou kapab santi, ou kapab pran gou, Ou kapab si yon moun ta frape w la ou santi sa donk tout sa yo gen rapò avèk sèvo a, sèvo a li menm li pa ka fonksyone san dlo. Senkyèm bagay dlo a fè lè w bwè l, li pèmèt ou kenbe tanperati kò w, ou vin gen yon tanperati ki stab, sa vle di ou pa gen tanperati k ap plede monte tanzantan, gen moun menm si yo pa gen fyèv donk ou toujou jwenn yon tanperati ki wo pou yo, moun sa yo pi souvan se moun ki pa renmen bwè dlo. ki toujou di ke yo pa swaf, yo pa renmen bwè dlo, donk n ap vini sou sa. Sizyèm bagay dlo a fè li menm, li sèvi kòm yon librifyan pou atikilasyon yo avèk zye nou. Donk zye ou w ap gade la a, li pa ka rete an bòn sante si zye w li menm li ta vin gen yon sechès ladan l. Donk lè w bwè dlo, li patisipe nan tout bagay sa yo. Donk fòk zye w li menm li idrate Fòk li gen dlo. Li enpòtan pou w konsome yon kantite dlo ki sifizan pou tout bagay sa yo ka rete nòmal nòmal. Ki kantite dlo ou ta sipoze bwè pandan yon jounen? Daprè etid yo di konsa, dlo li menm li reprezante 60 pousan nan pwa kò yon moun. Donk kantite dlo ki esansyèl yon moun ta sipoze pran pandan yon jounen se 1 pwen 5 lit dlo. Banm esplike nou kòman pou nou konprann 1 pwen 5 lit dlo sa. Gen moun lèm di 1 pwen 5 lit dlo a ki gen dwa pa konprann sam di an. Donk m pral esplike nou yon fason ke tout moun ap ka konprann kòman ou ka konnen ke ou pran 1 pwen 5 lit dlo a. Pran egzanp ki kouran, yon boutèy kola kouwòn. Yon boutèy kola kouwòn li menm li kenbe 500 mililit dlo. 500 mililit Pou jwenn yon lit, w ap oblije itilize 2 boutèy kola kouwòn. W ap plen 2 boutèy kola kouwòn pou l ba w yon lit dlo. Pakont, ou sipoze pran yon lit edmi. Sa w ap fè? W ap pran 3 boutèy. Paske 3 boutèy la, avèk 500 mililit, li vin ba w yon lit edmi. Paske, yon lit li menm li egal a 1000 mililit. Eske nou konprann? Donk, m pran egzanp lan pou tout moun ka konprann, pou w ka konble atant ou nan kantite dlo w ta sipoze bwè pandan yon jounen, sa se mwayèn nan, se 1 pwen 5 lit dlo, m di w ke se 3 boutèy kola kouwòn w ap oblije pran. Ki lè egzakteman ou ta sipoze bwè dlo pandan jounen an? Dòk, èske gon lè egzaktèman? Ou ta sipoze bwè dlo tanzantan nan jounen an, dòk ou pa oblije fè l menm jan a yon seri moun tout tan yo pa swaf, yo pa gen yon swaf ki entans yo pa ka sipòte yo pap bwè dlo. Èske l bon konsa? Non ditou pa. Ou pa oblije tann ou swaf pou bwè dlo. Vrèman gen kèk lè yo mansyone ou ka bwè dlo ki gen kèk fonksyon espesifik sou sante nou, men ou menm ou ta sipoze bwè dlo Tanzantan tanzantan, depi ke ou gen dlo a oubyen si w t ap fè yon aktivite fizik, w ap fè spò donk ou sipoze bwè dlo tanzantan, ou pa oblije tann ou swaf pou w bwè dlo. Nan moman nan jounen yo, ki lè li plis favorab daprè rechèch yo di w ta sipoze bwè dlo? Premyèman ou ta sipoze bwè yon vè dlo a jen le maten lè w fèk leve. Poukisa w sipoze bwè dlo sa a le maten? Le maten ou bwè vè dlo sa a, non sèlman li pral pèmèt ou ranplase kantite likid ou te jete atravè urin yo, atravè pipi yo pandan nwit lan e anplis tou li pral pèmèt ou eveye òganis lan nòmalman ki te fè omwen 8 è ki pat pran pyès likid si w fè 8 è tan ap dòmi e 8 è ki t ap repoze tou vèdòs la li pral reveye òganis ou e anplis tou li pral ajoute kantite dlo ou te manke pandan 8 heures sa yo. Donk li enpòtan le maten avan w fè, avan w manje depi w fin bwose se bwè yon vè dlo. Lòt moman ankò li enpòtan pou w bwè dlo nan jounen an se avan w manje. Ou konnen w pral manje 30 minit avan ou bwè dlo. Poukisa w bwè dlo sa a? Dlo sa a ou bwè 30 minit avan ou manje a, li pral prepare dijestyon an, li vin fasilite dijesyon. Donk si ou fè sa, ou pap soufri de pwoblèm, ou fin manje ou santi grès ap monte sou estoma w, ou santi w pa nòmal, ou santi noze, tout sa. Donk avan ou manje, 30 minit avan ou sipoze bwè yon vè dlo. Pakont gen moun Se tout tan yap manje pou yap bwè dlo. Eske l bon? Non li pa bon. Ou pa oblije ap manje pou ap bwè dlo a pandan wap manje a li pa bon ditou pou estoma w. E sak fè ou oblije bwè dlo 30 minit avan ou manje e 30 minit aprè lè w fin manje. Ou di mwen ou gen dwa paka tann tou 30 minit aprè w fin manje ou gen dwa pran yon ti tan men pa bwè dlo imedyatman ou fin manje. ok sa ap ede nou avèk estoma nou e anplis lap ede nou gen yon pi bòn dijestyon. Ok lòt moman ou sipoze bwè dlo ankò ki enpòtan pou santew se avan ou benyen avan w al nan douch poukisa ou bwè vè dlo sa ou bwèl se pou ka diminye tansyon arteryèl la donk gen moun ki fè tansyon sa nou rele ipètansyon an gen moun tou ki pa fè maladi sa donk li enpòtan avan ou benyen pou bwè yon vè dlo pou ka diminye tansyon arteryèl la pou ka diminye Anksyete, kèlkeswa, ou bwè dlo sa avan w benyen. Atansyon, gen moun m konnen ki tèlman pa renmen bwè dlo, yo di pandan yo benyen an dlo a tou rantre nan kò yo, yo pa oblije bwè dlo a ankò. On bagay ki tèlman funny, donk m pa swete gen moun k ap swiv jere sante m, k ap di pandan y ap benyen dlo a rantre nan kò yo, yo gen yon kantite dlo ki enpòtan yo pa oblije bwè dlo ankò. M pa swete zanmi jere sante m yo fè sa ok, fòk nou bwè yon vè dlo avan nou benyen. Lòt moman ideyal e dènye moman nan jounen an ou ta sipoze bwè dlo se avan ou dòmi. Kantite dlo ou ta sipoze pran avan ou dòmi an li pa oblije anpil. Ti dlo sa a ou bwè avan ou dòmi an, li pral ede ou kontre dezidratasyon pandan nwit lan pou w pa dezidrate, e anplis l ap ede ou kont pwoblèm kadyak yo tou. Donk li enpòtan avan ou dòmi pou w ta bwè yon ti dlo. Pou w evite ap plede reveye nan nwit lan, pou w santi bouch ou sèch, pou w ap plede al bwè dlo ki pa fin bon pou sante w, donk avan w kouche ou sipoze bwè dlo a. Aprè sa kèk maladi ou kapab genyen pou w bwè anpil dlo se lòske ou gen yon dyare, ou gen fyèv, ou gen vomisman, la a yo nesesite anpil likid, fòk ou bwè anpil dlo paske ou pral vin tonbe an dezidratasyon, si ou ta gen dyare w ap pèdi dlo, Ou konprann? Ou gen fyèv tou. Tanperati kò w la li menm li p ap ka mentni jan m te di l presedamman. Donk si ou menm tou ou gen yon vomisman, se dlo w ap pèdi tou, fòk ou ranplase likid sa yo sinon w ap vin tonbe nan dezidratasyon. Si ou menm ou wè bouch ou toujou sèch, ou pa, sa vle di ou pa bwè yon kantite dlo ki rezonab, fòk ou bwè dlo. Lè ou pa bwè dlo konsa, jan m te di an w ap vin gen pwoblèm ren, w ap vin gen pwoblèm nan ren ki pral vin ba w pyè nan ren oubyen ou pral vin gen kalkè k ap fòme nan pipi w ki pral vin ba w lòt maladi. Donk ti dlo a li depann de nou menm pou nou bwè ki pral epanye nou de anpil lòt maladi nou ka genyen pi devan. Donk li enpòtan fè efò pou nou konble atant nou avèk 1.5 lit dlo pa jou an e pa tann se lòske ou swaf ou pa ka sipòte ankò pou w bwè dlo ok cheri m yo bwè dlo bwè dlo paske dlo se lavi jan nou toujou di l e dlo se lavi dlo endispansab nou pa ka fè anyen san dlo donk fòk nou bwè dlo bwè dlo a tou se pa nenpòt dlo. Se pa nenpòt dlo map sonje pou m di nou sa, fòk nou bwè dlo ki trete, dlo nou si ke ki byen trete, ki gen nou menm tou nou kapab mete akwa tab nan dlo sa yo pou nou si ke se bon dlo nap bwè. Paske bwè dlo a enpòtan men bwè move dlo a se yon lòt pwoblèm li pral ye pou sante w ki pral vin ba w lòt pwoblèm dizantri, tifoyid, anpil lòt maladi, eksetera. Donk ti aske dlo wap bwè a se yon dlo ki bon, ki pa pral ba w pwoblèm nan òganis ou. Gen yon bagay m ta bliye di nou, lòt kategori moun ki ta sipoze bwè dlo anpil anpil, se moun k ap plede swe san rete yo, e tou moun k ap fè spò yo tou. Depi w gen aktivite fizik w ap fè, ou sipoze zanmi dlo pou w ap bwè dlo tanzantan tanzantan. Men tou, èske moun ki bwè twòp dlo yo l se yon pwoblèm pou sante yo? Hum? Moun ki ap plede bwè dlo dlo dlo dlo dlo non li pa yon pwoblèm pou sante yo, moun nan ka bwè dlo kantite ke li santi li nesesè. Men tou gen yon danje la. Si w wè tanzantan tanzantan ou pral bwè dlo ap plede swaf, fòk ou al wè medsen w paske se yon siyn ki di ke ou ka fè maladi sik paske moun ki fè maladi sik yo, yo souvan swaf, y ap bwè dlo tanzantan tanzantan tanzantan. Donk ou menm si w santi pa gen yon entèval ki twò long tanzantan w ap swaf dlo w ap swaf dlo, Donk fò w kesyone tèt ou, fò w al kay medsen pou l kapab dyagnostike pou l wè èske se pa yon pwoblèm dyabetik ou gen ki koz sa tou. Aprè sa pou moun ki twò ki fin gran yo, vieillard yo, granmoun yo, fòk nou ba yo anpil likid paske yo souvan soufri de konstipasyon. Ou menm tou jèn m pa konnen si ou wè ou toujou balone, vant ou toujou. A e gwo ou pa ka twalèt, lè w al nan twalèt ou pa janm ka twalèt byen, ou toujou di e redi w ap redi pou sa, donk gen yon pwoblèm ou pa bwè dlo, ou pa pran likid, ou pa pran fibre. Paske dlo a li menm li pèmèt ou gen yon bòn tranzit, li pèmèt ou ou al nan twalèt, ou fè sa nòmalman san w pa bezwen redi. Donk ou wè valè enpòtans dlo genyen sou sante w, se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan, fòk nou bwè dlo anpil anpil anpil. E answit tou, fam ansent yo fòk nou pran anpil dlo paske nan kòmansman videyo an, mwen te pale nou de kòman dlo a patisipe nan nan fòmasyon san, nan kantite san ou ta sipoze gen an. Ou konnen depi w ansent, kantite san ou pral diminye paske bebe a li menm li pral bezwen yon kantite. Donk fòk ou pran anpil likid pou w kapab konpanse. sa ou pral bay yo. Eske ou vreman konprann travay sa jere santye m ap fè a? Donk si ou konprann, chapo ba. Paske ou toujou pataje videyo yo, ou toujou like, ou toujou envite yon lòt moun pou gade videyo yo. Donk, mèsi. Ou menm tou ki poko pataje, fòk mwen di w tou travay sa pa ka fèt san ou. Lòske ou pataje wap ede anpil lòt moun non sèlman nan fanmi w men tou nan kominote w. Pataje se meyè fason ou kapab ede travay sa avanse, ou kapab ede kominote a li menm li soti nan sal ye a sitou sur le plan sanitaire. Donk video sa ou ka imajine lèw pataje l nan yon gwoup konbyen milye moun ki pral wèl, lè yo wè video sa yap ka konnen e Si yo pa bwè dlo pou tèl tèl bagay, men ki pwoblèm ki ka genyen. Si yo fè de, si yo fè dat, men sa k ka rive. Donk li enpòtan pou w ta ede nou pataje videyo yo. Pataje sou rezo sosyo, sou gwoup, e sou Facebook, nan gwoup sou Facebook, pataje sou WhatsApp, m pa konnen. Meyè fason pou ede nou se pataje e like videyo yo. Sa p ap koute w anyen pandan w ap gad videyo a pou w jis Like li pap koute w anyen se jis ou ankouraje travay la donk mèsi mèsi avèw deja ki pral pataje ki tande sam diw ki pral pataje videyo a ki pral like e anplis ki pral envite anpil lòt moun vin fè konesans avèk chanèl paw la ki se jere santem gade la meni abone. Si w sou Facebook, monte sou YouTube, ekri an bon kreyòl Jere sante m, abone avèk chanèl la, konsa ou di wi w aksepte pou kominote w avanse, ou aksepte pou sante w se priyorite w. Dakò? Babay tout moun, m ale, bizou, mwah!